Mè frères et sœurs en Jésus Christ, dans le nom de Jésus Christ mwen salye nou trè fò nan lè sa. Donk se avèk menm devouman, se avèk menm jwa, se avèk menm kè kontan mwen salye ou, jan nou toujou di, ke se swa li ye, ke se swa a distans. Ke ou ye, ke salitasyon sa antre lakay ou. E ou menm petèt ki dekouraje, ki depasyante avèk lavi ou, petèt ki kouche sou kabann lopital, ke salitasyon sa li menm, li antre nan syèl lopital la dan le non de Jezi. Ke salitasyon sa brize tout chèn ki anpeche ou jwenn gerizon. Ke salitasyon sa brise tout kòd ki anpeche ou jwenn gerizon. Ke salitasyon sa li sèvi yon dife ebyen kote ou kouche a. Donk nou remèsye chak zanmi entènot donk ki toujou ap swiv kanal sa. Ou menm petèt ki poko abòne avèk kanal la frè Charles Londieu donk nap mandew an gras abònew avèk paj la donk se yon paj wap jwenn anpil bèl bagay kap kapab itil ou donk se sak fè nap mandew frè e sè. Al abòne avèk paj la epi pataje paj la avèk yon frè ou, avèk yon sè ou. Donk nou toujou di l sou paj sa a, w ap jwenn se lapawòl Bondye ke w ap jwenn. W ap jwenn adorasyon. Donk pou kapab adore le Seyè. E ou ta vle pase yon moman priyè, w ap jwenn ni sou paj sa. Donk san pli tade apre midi a nou vin pataje yon grenn vèsè ansanm avè ou kap itil ou, kap itil mari ou, kap itil madanm ou, kap itil pitit ou, kap itil yon frè ou e yon sè ou. Kisa li di? Nan Ezayi 43, vèsè 10, li di, Men pawòl Senyè a di, Avan mwen, pa t gen lòt bondye, apre mwen, pap gen lòt bondye. Ezayi 43, vèsè 10, Men pawòl Senyè a di, Avan mwen, pa t gen lòt bondye. Apre mwen, pa p gen lòt bondye. Donk, apremidi a petèt ou menm ki doute de Bondye, ou menm ki pa kwè nan Bondye, ou menm petèt, kòman nou te kapab di l? Ou tankou, petèt tankou yon machin k ap kouri ki san limyè, men ki pa konnen kote l prale. E men apremidi a nou vin di, wi, genyen yon Bondye, yon Bondye reyèl. Yon Bondye fidèl, yon Bondye kapab, yon Bondye ki p ap janm pa la, nan bon tan, nan move tan, nan maladi yo, nan tribilasyon yo, lè doktè refize ou, lè doktè di pa gen lavi, Lèw anba imilyasyon gen yon moun ken bezwen panse avèk li se Bondye ki te fè syèl la se Bondye ki te fè tè a e se Bondye ebyen ki fè tout sa ken wè sou tè sa ebyen se nan li menm sèl mwen menm ansanm avèw nou bezwen kwè. Se nan li menm sèl mwen menm ansanm avè w nou sipoze depoze konfyans nou nan li menm. Malgre anpil moun pa kwè si gen yon Bondye ki egziste, men an n gade syèl la, an n gade tè a, an n gade tout sa k ladan l, an n gade lamè a, ebyen se Bondye e men ki fè yo avèk. pwòp men l. E lè Bondye li menm li t ap fè tout bagay sa yo, li pa t mande oken konsèy a pèsòn. Li te pale, syèl la te fèt, li te pale, tè a fèt, li pale, pyebwa yo leve. Ebyen, kòman pou mwen menm ansanm avè w pou n pa ta kwè wi gen yon Bondye ki egziste? Gen yon Bondye ki kapab. Wi, men pawòl Seyè a di, Avan mwen, pa t gen lòt Bondye. Apre mwen, p ap gen yon lòt Bondye. Malgre lèzòm envante tèt yo, malgre lèzòm fè anpil bagay, men kanta pou jwenn nan prezans Bondye, kanta pou fè sa Bondye li menm li kapab fè, Lèzòm pa ka fè l. Malgre lèzòm bat kò yo anpil sou tè sa. Lèzòm envante tèt yo anpil sou tè sa. Men apwè Bondye pa gen yon lòt, avan Bondye pa gen yon lòt ankò. Enben se sa k fè mè frè zè sè an Jezi Kris. Gen moun nou sipoze kwè nan li se sèlman Bondye ki fè syèl la avèk tè a. Gen moun nou sipoze fè konfyans se sèlman Bondye mwen menm ansanm avè w nou sipoze fè konfyans. Ann mete aksan sou inite Bondye a. Detèwonòm 6 vèsè 4, Ezayi 43 vèsè 10, vèsè 13. Epi Nouvo Testaman an anseye verite sa tou. Mak chapitre 12 vèsè 29, Jak premye vèsè 9, vèsè 19. Nan vèsè sa yo nou wè ke pa gen de Bondye, se yon sèl ki genyen. Letènèl deklare ke ni avan ni apwè pa gen yon lòt Bondye ki fòme. Se li ki kreye, predi, sove e kondane. Pa gen yon lòt sove ki kreye e pa gen yon lòt sove ankò ki kondane. Ou menm kap tande m nan lè sa. Pa gen yon lòt sove ki kreye e pa gen yon lòt sove ankò ki kondane. Se sèlman Bondye. Se sèlman Bondye. Apre li, pa gen yon lòt ankò. Lè li di se li ki Bondye, li fè alizyon a twa pèsonalite reyini nan yon sèl, an menm tan, Ansyen Testaman. Souliye inite Bondye a, li pale sou Trinite a, sou li pale sou Trinite a tou. Jenèz premye vèsè 26, e Jenèz chapitre 3 vèsè 22, Ezayi 9 vèsè 6 a 7. Nan Bib franse a se vèsè sa a Nouvo Testaman fè menm bagay tou. Li konfime te Trinite a epi li mete aksan sou li. Matye 28, vèsè 19, Jan 14, vèsè 9, 10. Yon triyang ka ede nou konpwann verite sa a, ak yon zaboka oubyen yon ze kòm ilirasyon tou. Men. Anèt, Jezi te kapab di, lè li fè, lè li te sou tè, lè li te sou latè epi Papa l te nan syèl la. Donk, gen anpil bagay, ki sa k kapab ede nou konprann yo nan Bondye? Ki sa k kapab ede m konprann Bondye? Ki sa k kapab fè m konprann lapawòl Bondye? Ebyen lèm asepte poum mache avèk Bondye, lèm dakò poum swiv Bondye, lè ou dakò pou mache avèk Bondye, lè ou asepte pou mache avèk Bondye, ebyen gen yon bagay ki pwal edew. Se Sentespri ki pwal edew konpwann Bondye. Donk annatandan ou poko resevwa Sentespri, Wap toujou fè yon pakèt erè nan laviw, wap toujou kwè pa gen yon Bondye ki egziste, wap toujou kwè pa gen yon Bondye ki reyèl, men lèw kwè nan Bondye, lè wap mache avèk Bondye, lè le Sentespri ebyen pral kòmanse itilizew, wap konprann Bondye. Ebyen, mè frè e sè an Jezi Kris, apremidi sia nou vin diw. Wi gen yon Bondye. Ou menm petèt ki pa kwè nan Bondye, wi, pou mwen menm gen yon Bondye. Si m ap viv toujou, se gras Bondye. Petèt, si non ou, ou menm k ap tande m la, p ap site nan ran dèfen, se paske gen yon Bondye k ap veye sou lavi ou. Pafwa ou soti. Paske nan plan ènmi an li menm, se pou w pa t antre ankò. Men Bondye nan konpasyon ke l genyen pou ou, nan mizèrikòd ke l genyen pou ou, li rezève lavi ou. Li epanye lavi ou. Li epanye lavi madanm ou. Li epanye lavi pitit ou. Li epanye lavi manman ou, papa ou.

Vèsè 10 Men pawòl Senyè a di, Avan mwen, pa t gen lòt bondye, apre mwen, pa t gen lòt bondye. Mwen swete ke pawòl sa yo rete nan lavi w. Mwen swete ke pawòl sa yo, ebyen, rete abite nan lavi w pou kapab ede w. Konprann pawòl Bondye de jou an jou e lè ou ta vle lite ou avanse avèk la pawòl Bondye. Lè ou ta vle pran nan yon wout ebyen ki pap fè ou plezi ki pap fè Bondye plezi ou avanse avèk pawòl sa men pawòl Seyè a di avan mwen pat gen lòt Bondye e aprè mwen pap gen yon lòt Bondye se Bondye ki a ou nan syèl la. Se Bondye ki fè tè a, men se li menm sèl wi ki di pawòl sa, se nan li menm tou mwen menm avèw poun kwè. Ke Bondye nan gras li beniw ou menm ki tap tande pawòl sa yo.